Tour de Babel. Ke nou te konnen sou Nimrod. Kote ke te gen yon bann moun ansanm ki mete pou konstwi tour lan. Men yo te pale yon sèl lang. Yo te fè yon bèl antant. E sa fè m rele sijè sa a, Tour de Babel ou Ayiti Babel? Une union divinement impossible. Ayiti Babel, une union divinement impossible. Tandis ke yo pale menm lang, yo gen menm pwojè, Donk, yo, yo panse konstwi yon tour, yon vil avèk yon tour ladan. Se yon bèl, se yon trè bèl inyon. Yon sèl lang, yon sèl pwojè, yon sèl pèp. Se yon trè bèl inyon. Sa di ke pa gen, e pa gen e bagay ki pa ka reyalize la. Donk, tout è posib atravè linyon.

Paske nou tout konnen ke inyon fè lafòs. Yo tout te gen inyon, pandan se tan, konstitisyon pa vin reyalize. Men avan antre nan detay konstitisyon tou an, ke m pa pran anpil tan tou, paske kounye a m aprann pou m trè kout, paske pou ki sa, se paske le tè kou, ke m pa vin dòmi tou, e m pa vin pa aprann tou, menm jan w ap aprann nan. Sa ki anpeche konstriksyon tour lan? Sa ki anpeche vil lan te vin konstri? Paske moun yo te yo te gentan antann yo. Yo pale menm lang. Yo pale menm lang. Yo pale menm lang. Yo gon sèl vil, yon sèl pèp. Se yon nimwòd. Pandan se tan, konstwisyon pa ka reyalize? Eske inyon nan ka sa a pa posib pou yo? Men avan nou rantre nan detay sa, m ap di ke gen yon tèm ebrayik ki siyifi Da'at, D-A-A-T, Da'at. Da'at la ki se yon konsyans veritab, ki reprezante la konsyans veritab, ki reprezante, m te ka di, le disèneman, ki reprezante le souffle,

sou etid yo, se rankont espri avèk lamatyè. Don d'art la, pou l posib, fò w kapab pran espri pou w fizyone l avèk lamatyè. Egzanp, si w genyen yon manje devan w pou manje, manje an kapab nouri nanm ou, l ka nouri kò w tou. Men si w pa priye sou manje an, l ap sèlman nouri kò w, le kote animal chez toi. Men si w priye sou li, l ap nouri ni espri w ni nanm ou. Donk ou fè ou fè yon ak ou fè yon ak ki gen rapò a Dahat, sa vle di ou fizyone matyè la avèk espri a. Yon bèl egzanp m bann la, sa vle di lefètke ou priye sou manje w ke w pral manje an, ou fizyone matyè la ki se manje a avèk espri a. Donk manje a sèlman kounye a la li p ap nouri kò w sèlman, Li pap nouri kote animal lakay ou non sèlman, lap nouri espri ou tou. Donk se nenpòt sa nap fè ki se materyèl, nou priye sou li, nou envoke Dye sou li, paske chak matyè genyen, chak matyè ki genyen sou latè, gen eleman konektab anndan l, paske tout matyè li se la pawòl de Dye materyalize. Sa vle di si nou gen yon chèz, yon kay, yon sesi yon sela ki se materyèl, toujou met nan tèt li gen yon pati konektab ladan l ke w kapab konekte avèk le diven. Lè sa a, ou vini nan sa yo, ou vini aplike Da'at la. Ou pran matyè la, ou konekte l avèk lespri. Men se sa k te rive nan konstriksyon Tou de Babèl. Paske nèg yo te vreman yo te gen pwojè a pou yo rive kote yo prale a, pou yo te touche les cieux, se sa ki te nan tèt yo, chose impossible, bien entendu. Men pandan y ap fè konstriksyon, yo di yo pral ba tèt yo non. Yo di yo faisons-nous un nom. Yo pral ba tèt yo yon renome. Sa vle di jiskaprezan jodi an la, an 2019 la, nou t ap pale de mesye sa yo. ki te konstwi tou nan, pa tap janm pale de Dye. Non, paske Dye pa tap egziste nan tèt nou, nan espri nou jodi an. Se te nèg sa, paske nèg sa arive nan yon inyon, moute nan syèl la. Don, Dye, wè non sèlman ke yo inyoran, men yo vle pyetine l'egzistans de Dye. Yo vle pyetine la koz de koz, le non etre. Yo inyore Dye. Inyon te bon, men le fèt ke yo inyore Dye, inyon vin pa posib. Inyon vin pa posib, paske yo pa gen sa yo rele le Dahat, yo pa gen kapasite bout brik y ap kole yo, pou yo prezante l a Dye, pou yo prezante pwojè a a Dye. Answit yo te gen nan tèt yo tou san dout, kòm si e kòm si yo te vle bare e e pliralite kiltirèl lan kote ke pa t ap gen plizyè nasyon. T ap gen yon sèl nasyon. Ò, Dye li menm nan pwojè pa l, fòk te gen plizyè nasyon. Donk pwojè pa yo se te yon sèl nasyon, yon sèl lang. Dye pa t fè l konsa. Dye te kwè nan divèsite. Dye te kwè nan divèsite. Dye pa t vle ke gon sèl nasyon, yon sèl lang. Donk pwojè Tour de Babel la pa t pwojè diven. Donk se le pwojè diven ki toujou gen priyorite. Donk kisa n vle di nan kout sijè sa a? Le fèt ke èt imen an. Bliye Dye nan konstriksyon Leta l ap fè, nan pwojè l ap fè kòm le ka Dayiti. Nou vle konstwi yon peyi. Nou vle enstitisyon yo chanje. Nou vle pote yo amelyorasyon. Nou vle ede pèp la k ap soufri nan mizè de tout sòt. Men nou pa gen le date. Nou pa gen kapasite pou nou fizyone lespri avèk lamatyè. Nou pa gen rega vè Dye, nou pa gade Bondye nan pwojè nou. Donk nou vin tankou nan fon konstriksyon ke Dye ap kase tout tan e nou wèl vreman. Paske a lenstar de tou de Babèl la, kote nèg yo tap konstri avèk fòs ponyèt yo, Dieu te refize l. Nou menm nou gen menm inyon sa tou nou di nou bezwen konstwi Ayiti inyon fè la fòs men nou manke le dahat nou pa gen le disèneman nou pa gen se souffle divin nou pa genyen e e e e sèt konsyans veritab don nou pa gade òm enteryè a kisa pou n fè men meyè fason pou nou rive vre nan konstriksyon, pou n pa fè menm echèk avèk Tour de Babel la, se ta vreman rete nan lapriyè. Gen moun ki pa kwè se priyè, men nou kwè ke se priyè. E se vre peyi an pa fèt avèk priyè sèlman, paske nou pa fin priye epi rete lè bra kwaze. N ap priye, n ap poze ak tou, men nou di ke lapriyè de la nwi. Li bo de dout pou n envoke mande Bondye sèt koneksyon konstanman men m pap janm sispann vin la e devan e devan nou epi pou m pou m di n pa priye si gon lòt solisyon m pa konnen men premyè choz a fè a se se chache sèt koneksyon divin donk m remèsye nou ankò e m vle toujou trè kout. M pa vle ale long paske depi m fin esplike l fò m deplase. M ap di nou tout konstriksyon k ap fèt san leda, san le disèneman, maryaj, acha,

Ou fusione l avèk lespri. Se kon w disène sa w ap fè. Paske anndan dayat la, kan w fin kan w fin mete dayat la ann evidans, prezans matyè espri, w ap kapab fè le disèneman. Disèneman ki pa lwen chwa eklere, paske lè sa a ou mete Dye nan afè w. Donk la konstriksyon di peyi, li pa ka fèt san le dayat. San sèt konsyans veritab la. M remèsye nou.